Bonjou bonjou tout moun, byenvini sou chanèl la, se zanmi nou WD la gagnante ki rantre lakay nou avèk yon nouvèl videyo. Li avan m antre nan detay videyo sa m pote pou nou an, m ap pran yon ti tan pou m remèsye chak grenn moun ki toujou pataje, ki toujou like e surtout kap ankouraje fanmi yo, zanmi yo abòne ansanm avèk chanèl sa mèsi anpil pou sipò nou, pou ankourajman nou se gras a nou menm ki fè ke nap reziste toujou ben jodi a m pote kèk konsèy pou nou m panse ke ki pral ede nou, ki pral ede anpil moun, gen moun nan moman se petèt se sa yap travèse e ki pral ede nou. Jodi a m vin di w ke ou jis bezwen mete plis pasyans nan lavi w. Ou jis bezwen mete plis pasyans ou byen kiltive plis pasyans paske avèk sa wap kapab nan mond sa nan viv la nan mond pyeje sa wap kapab plis ou mwen viv on vi trankil si ke ou pasyan. Ok m pral di w poukisa m di w fò w pasyan. Dèfwa ou konn ap fonksyone ansanm avèk yon moun deja, li kapab se mari, li kapab se madanm, li kapab se zanmi w. Dikou, li mande pou dèfwa ou mete mwens ou menm pou ke w kapab rive konprann moun nan. Men si w mete plis ou menm oubyen w kanpe w di kèt mwen m se entèn, Pa egzanp mwen gen konpòteman m e ke m pa mele pou konpòteman zanmi m nan oubyen lòt moun ki anfas mwen kap fonksyone avè m nan epi ou jis kanpe sou lego ou oubyen se mwa mwa epi lè konsa nou pap ka fonksyone. Men si ou di ke m ap met mwens mwen menm se vre ke m gen konpòteman moun sa gen konpòteman nou chak resevwa edikasyon diferant di kou fòk mwen Eseye defwa konprann yon seri de aksyon oubyen jès moun nan ap poze pou mwen menm pou m kapab rete nan mwen menm oubyen pou nou ka rive fonksyone ansanm. Kit li se mari, kit li se madanm, kit li se zanmi, kit son moun k ap viv avè w nan menm e sou yon menm twa, dikou, li merite kòmsi pou kiltive pasyans. Paske si nou pa gen pasyans nou wè nan mond sa de no jou, a, tèt ou ka pati, ou ka fou. Ok, sa se premye pwen, ou dwe kiltive pasyans pou ka fonksyone ak moun ki nan antouraj ou, pou ka fonksyone ak madanm, mari ou. Dakò? Dezyèm pwen an map di nou, kèm si toujou bat pou nou kwe nan tèt nou. Lèm di kwe nan tèt ou, a pa kite moun diminye ou, pa kite moun fè ou panse ke ou pa moun. Gen moun kèm si defwa, yo ka fò nen pot bagay, ou be yo ka aji nen pot jan, epi yo kanpe dèyèl ankò, moun se ou pa konn mande ekskiz. Moun sa yo pa konn di w dezole oubyen yo jis gon konpòteman, kit li blese w, kit li pa blese w, yo sanfou. E dikou, la ou bezwen kòmsi fè yon travay sou ou pou lè moun nan ta va gon konpòteman konsa oubyen l pozisyone l konsa pou ou menm, pou di tèt ou ke, bon, se vre entèl gen konpòteman sa, petèt se edikasyon an ki kòz oubyen petèt son paske li renmen, li son moun deja ki pa konn valè tèt li, ki renmen diminye tèt li ki fè l diminye w. Paske se sa, menm jan pawòl la toujou di ke se sa yon moun genyen l bay, si moun nan pa gen sa li pap kapab bay li. Si yon moun se yon moun ki renmen diminye tèt li, se yon moun ki pa konn valè tèt li enben li pap konn valè lòt moun. Se sa fè dèfwa kòmsi ou ka kòmsi swa abòde moun nan oubyen ou ekri moun nan oubyen ou di moun nan ou fè yon bagay epi moun nan li menm li pa menm gade sa w fè a, ò si se te li menm ki te nan pozisyon an sa t ap blese l. Ou konprann? Si se te li menm ki te nan pozisyon oubyen ou te fè l sa, sa t ap blese l, li t ap mande pou l mouri. Alòske, men poukisa ou menm ou aji konsa ak moun nan alòske se te ou ou p ap kontan? Se sa wi. M panse twazyèm pwen an, nou bezwen konsyans. Si ke ou pa dakò pou x, y, z fè w yon bagay, fòk ou menm tou pa fè moun li. E sa yo rele le revè de la meday la wi. Ou fè moun sa, tank ou fè Jacqueline sa, Jacqueline sa, li pa fè w anyen, li pa di w anyen, epi w al fè Judith sa, Judith menm riposte avè w. Ou byen, ou kounye a ou menm, se ou k ap rive al chèche yon moun, w ap al kouri dèyè yon moun, tank ou mwen menm m ap kouri dèyè w, oubyen lòt moun ap kouri dèyè w, ou minimize m, ou pa sou bò m, poutan gon lòt moun, e kou w ap kouri dèyè l, l ap fè w menm bagay la. E sa kòmsi dèfwa pou nou met tèt nou nan tèt nou. Panse ke moun ou wè k ap imilye w la, moun ou wè kòmsi k pa ba w valè a, ki pa trete w byen an, konsa gen yon lòt moun ki li dèyè trete moun nan pa menm okipe l menm. Se konsa lavi a ye. Sa yo dwe ban nou fòs, sa yo dwe ban nou kouraj pou nou di a menmsi entèl ap imilye m nan, konnen w gen pou wè yon moun ap imilye l, sa ka rive ke w pa toujou, m pa mande w pou w ret nan imilyasyon an. okontrè ou dwe travay plis travay sou ou menm paske banm di nou lè Bondye kòmsi voye nou sou tè a pou nou viv pou nou fè sa n ap fè a fòk nou pa kite moun kontrarye nou a yon seri de bagay fòk nou pa dakò moun ap fè nou pleure fòk nou pa dakò yon seri de bagay ap pase nan lavi nou sitou si yo depann de moun e pou nou toujou fè tout sa ki depann de nou pou nou eseye ere eseye heureuse se pa evidan nan mond sa nan mond nan 2021 sa li pa fasil anfèt de nos jours ka wè tout bagay kap pase ki te konn tout bagay chanje anfèt konparamman a avan a tan avan yo men la ou dwe fon travay sou ou janm diw la premye bagay la se pasyans ou dwe pran pasyans nan pwaf pou ka fonksyone avèk tout moun ki nan antouraj ou paske defwa osi gen moun ki fon aksyon li pa menm konprann sal fè a. Li pa menm konprann sa l fè, sa fè w pa rayi moun, ou dwe toujou padone paske le pardon libère, pou libere, pou byen fòk ou padone moun, dè fwa moun nan konn aji yon fason, li pa menm konn ki retonbe l ka fè sou ou, si moun sa ka fè w fè tansyon, si moun sa menm moman li ka fè w tèlman fè yon kolè ou fè yon avc, si moun nan pa konn li kòmsi ki konsekans sa gen dèyè l men l jis poze ak la. Men. An nou, si nou pa, si nou pa dakò yon moun fè nou yon bagay, an nou pa fè lòt moun li. Si nou pa dakò pou nou apral peye sa demen, paske tout sa w fè a, le karma existe, tout sa w fè sou tè a, se sou tè a w ap peye l. An nou aji yon fason pou youn konprann lòt, pou nou viv, hein, pou nou viv, pou nou kiltive lanmou, pasyans nan mitan nou, konpreyansyon. Sa a, l ap ede nou, l ap ede nou e, l ap ede nou. N ap plizoumwen viv yon vi ki plizoumwen pezib enben. Ou fè m yon bagay la, mwen padone w oubyen nou diskite, m di enben entèl sa w fè m nan, men w fè m yon bagay wi, sa w fè m nan li pa bon epi m dyaloge ansanm avè w epi apre si w s on moun ki renmen padone w padone m men si w s on moun ki pa renmen padone tou m di nou sa, padon libere moun ki pa vle padone se li, nou pa ka fòse moun padone moun men lè w padone moun ou byen an swa, ou byen nan tèt ou dakò. Du coup, m te pote konsèy sa yo pou nou, m te jije nesesè jodi a m te vle fè li pou m te pote l pou nou e m ap di nou m espere ke nou edifye, kontinye pataje, kontinye like e sitou ankouraje fanmi nou, zanmi nou pou yo abòne ansanm avèk chanèl la e m ap ban nou randevou pou yon lòt videyo. Merci beaucoup, se te zanmi nou WD la gagnante, a très bientôt, bisous, tchau tchau.